26 out 2021, se paske nou estime ke nan ka d'asasina prezidan, gen 2 moun ki ta sipoze reponn a kesyon la jistis, e nou menm nou wè yo neglije yo, antanke yon òganizasyon, ki la pou pwoteje tout enterè sosyete a. Nan kad sa nou te oblije depoze plent sa pou nou te di ke a komisè gouvènman e gen 2 pèsonaj la ki trè enpòtan pou yo tande nan kad dosye sa. E a sèt faz m panse ke komisè a gen pou devwa pou l pran kizitwa sipletif. pou l mete jij denstriksyon an okouran pou dosye a kapab fè chemen li. M panse ke nou tout se Ayisyen, sa k pase a, m pa kwè gen yon moun ki aksepte l jan l pase a. De ki pèsonaj w ap pale?
M vle pale de Jovenel Moïse. Moun yo dwe tande yo. Pèsonaj ou di yo dwe tande yo.
Non men sa se ou kapab gade ansanm avèm mesye Ariel Henry e Leon Charles. Ok se nan kad dosye sa e nan kad de pèsonaj sa yo nou vini nou depoze plent sa yo. Nou vini. Avèk yon jij de pè, an prezans sekretarya pakè a, pou di efektivman wi yo resevwa plent sa. Sa vle di ke pou pèsòn pa di ke òganizasyon an di li te depoze yon plent men li pat rive kote li te dwe rive. A pati de konsta sa, Yo reponn wi efektivman yo te resevwa plent lan, kounye a nou menm nap tann pou plent lan fè chemen l o moman opòten pou nou konn kisa lajistis ap di ak moun sa yo. Bon efektivman jodi a jan nou ka wè li nou menm o nivo òganizasyon sosyo politik viv ayiti nou gen yon plent ke n te depoze nan pakè a jou ki te 26 out lan.

Ariel Henry te an kominikasyon avèk youn nan prensipal akize anndan krim sa a ki se Félix Badio. Donk, nou pran Direktè Jeneral Lapolis AI a tou, an palan de Léon Charles, Misye, anndan menm rapò sa a, rnddh site a plizyè repriz, Jovenel Moïse te rele misye, mande misye, li an detrès, li nan yon sitiyasyon difisil, vin sove lavi l. Jiskaske Jovenel mouri, misye pa janm mete pye l nan zòn nan. Pakont, nou menm, antanke òganizasyon. o nivo de la sosyete sivil, k ap batay pou dwa moun, vi moun respekte anndan peyi a, e sitou pou yon enstitisyon tankou laprezidans. Kontrèman avèk sa yon moun, anpil moun panse, tankou n ap mennen yon batay pou n jwenn jistis pou Jovenel. Nou p ap batay pou n jwenn jistis pou Jovenel, pase Jovenel pa t jwenn. pat vle popilasyon an jwenn jistis li pat vle peyi a gen jwenn jistis e se sak fè avan l mouri l kraze tout enstitisyon nèt ki gen anndan peyi a men nou vle pou yon egzanp trase pandan jenerasyon nou an ebyen jiskaske jenerasyon sa l disparèt sou bout tè sa pou kesyon asasine yon prezidan pou bagay konsa pa repete ankò nou vle kèlkeswa lè ta gen yon prezidan anndan peyi a. Kèlkeswa pwoblèm ki te ka gen, ke yon moun te ka gen ansanm avèk li, pinga yon moun mete nan tèt ou, ou pral asasine yon prezidan. Se 2 bagay ki grav. Donk, nou menm o nivo òganizasyon sosyopolitik Viv Ayiti, nou te depoze plent lan nan dat 26 out. Jodi an, nou konnen ki jan peyi a ye. Talè a l di n pa t genyen plent ki te depoze. Nou depoze plent lan, nou vini avèk avoka nou, nou vini avèk jij de pè epi grefye pou yo vin konstate pou nou. ke plent la li bèl e byen depoze o nivo pakè kont Ariel Henry, kont Léon Charles. Kounye a l rete avèk komisè di gouvèneman pou l pran responsablite l nan kad travay, nan kad plent sa a li menm li konn sa lalwa di pou l fè, se dapre selon wè jan avoka sot di l e desizyon komisè di gouvèneman l gen pou l pran. Donk. E komisè di gouvèneman an, non sèlman n voye plent lan ba li, nou depoze plent lan, men nou fè l pa de rapò a tou. Nou depoze dokiman rapò a rnddh la ba li. E avèk dokiman an, li menm e plent lan, li gen ase de eleman nan men l pou l pran responsablite l de moun sa yo, pou l envite yo, pou yo vin reponn kesyon lajistis, in fwa pou tout, pou jan de bagay sa yo pa repete nan mitan sosyete a ankò.
Dayè tout moun te wè Mèt Dorval mouri nan aswè, nan demen maten, Viv Ayiti se premye gwoup politik ki te egzije jistis e arete tout moun ki enplike nan bagay sa a. Menm nan konferans de près nou te bay, kote n te di nou pote plent nan pakè a, premye dosye nou te vin avè l, se te dosye Mèt Dorval. Jodi an, nou vin nan pakè, nou vin vèbalize plent nou an. Nou vin avèk yon jij de pè pou fè konsta ke bèl e byen plent nou an Li o nivo Pakè de Pòtoprens. E kounye a la, tousuit nou fin pale, nou menm ki jounalis ki la a, se pou n al poze komisè gouvènman an pre e kesyon, ki sa l pral fè avèk plent sa a? Pase nou pa vin fè yon plent mete nan tiwa misye. Dayè, pou n vin la a, nou fè gwo egzèsis. Dayè, tout moun konnen espas nou ye a, ki espas ke l ye. Sa vle di, nou pa vin la a pou n vin jwe. Jodi an, fò tout moun dakò. On nèg pa ka premye minis, pou rapò rnddh la di ou pale pandan. avan aksyon an, pandan aksyon an e menm aprè aksyon an, epi ou toujou rete kòm premye minis, tout moun ap gade w nan je, kòmsi pa gen okenn moun ki kapab di w anyen, kòmsi direktè jeneral lapolis lan, yon nèg mete w arete nan men w ki di w se direktè jeneral AI, ou gen tout kalite frè, ou gen valiz fich gaz ou nan men w, ou gen pil nèg k ap ba w sekirite, gwo machin nimewo 1 lapolis ou nan men w, rapò NDDH la di, Jovenel rele w ant 3 a 7 fwa. Ou pa vin sovel ou kitel mouri, donk jodi a lavi ki moun ou ka garanti? Sekirite ki moun ou ka garanti? Nan kontèks sa, Viv Ayiti vin pote plent e Viv Ayiti vin konsolide plent li e nou vin la a pou n di komisè gouvènman an, pa gen okenn nèg k ap vin devan w la ni kòm premye minis ni kòm direktè jeneral paske nou menm nou vin la kòm sitwayen kòm sitwayen avize nèg yo ap reponn kesyon layisis. Y ap depoze kostim premye minis yo a, y ap depoze kostim direktè jeneral yo a, lè sa a pap gen okenn nèg ki gen okenn aparèy etatik dèyè l pou l vin bay presyon avèk komisè gouvènman an, paske lè w nèg se premye minis, komisè gouvènman se sibaltèn ou l ye, ki jan w li pral poze w kesyon si l konnen ou ka fè l nenpòt bagay? E jodi an la a, nou vin di fòk sa sispann. Gen moun ki panse se jistis nou vin mande pou Jovenel, non! Nou vin di jistis pou la prezidans. E nou vin di pou kelke swa moun ki rive prezidan pou sa pa repwodui anko. An Timote Rony ap fè politik, m pa ka prezidan peyi a demen. Gen nèg ki prezidan peyi a yo fòme pase m. M pa ka prezidan peyi a demen. Si m prezidan peyi a, demen se kom si vakabon pral vin asasine m konsa. E nou fè l tou pou n di kelke swa ayisyen ke w ye a, ou pa gen dwa melanje avèk etranje pou asasine yon ayisyen parèy ou. E nou menm, m ap fini pou m di. ke nan bon lojik nou te advèsè politik Jovenel, men nou pa t advèsè l pou n te touye l, e nou pa pran okenn plezi nan sa k rive a la a. E menm jan nou vin la a, n ap mande lajistis pou l fè presyon pou n konnen kisa Ariel t ap di avèk prezime kriminèl Badio Joseph avan asasina a, pandan asasina e aprè asasina a. Men tou nou vin la poun di komisè gouvènman fò rele direktè jeneral lapolis lan poun konnen ebyen poukisa Jovenel rele w ant 3 a 7 fwa ou pa vin sove l alòske gon pil moun ki mouri deja ou rete nan pòs ou masak fèt nan diferent katye popilè ou rete nan pòs ou men polisye yo la an difikilte yo rele w ou pa vini le 12 mas ou pa vini ou kite yo mouri jodi a la ankò menm prezidan ki fè w gras mete w arete prezidansyèl yon arete nan menw fò direktè jeneral lapolis ou kitel mouri donk nou vin la poun di nou menm nou pap fè bak nan konba ke nap mennen an pa gen moun ki ka dewoute Rony Timothé viv ayiti retire kòl nan depoze yon plent se li va de otorite yo pou fè swivi men nou vin fè konsta pou fè kisa non men se nòmal si w fon plent ou depozel si pa gen yon jij de pè ki pou fè ki pou vin gade efektivman plent ou an la nenpòt lè nèg ka vin bay manti di w pat depoze plent vre li pa gen nimewo yo pa anrejistrel li gen nimewo valè dat. Dosye ap pèdi la? Gen gwo dosye k pèdi anndan pakè a la wi. Kisa k ka di dosye Viv Ayiti, plent Viv Ayiti a pa ka pèdi? Se nan kontèks sa nou vini avèk Jij de pè, nou vini avèk avoka nou, men nou envite laprès tou pou laprès konnen sa n ap di a se pa nan manti nou ye, nou gon plent ki depoze la. Nou pa nan okenn presyon avè nèg. Dayè nou klè wi, si yo jwenn misye enplike nan yon bagay, lalwa ap aplike menm jan li aplike pou Kolonbyen an, men si yo pa jwenn li nan yon bagay, Viv Ayiti pare wi pou di misye monchè eskize nou te konprann bagay la yon lòt jan ou eklèsi tèt ou devan lajistis sa fini. De pitit kesyon, kote nou pot depoze plent la epi ki jij de pè k ta avè nou? Pou kesyon jij de pè a, m pa otorize pou m di non l pase nou konnen koman peyi a ye deja, dayè nou te wè gon jij de pè ki te al mennen konsta anwo a nou tande tout sa k pase, m pap fè sa. Nan ki seksyon l soti kanmèm?
Non nou pap fè sa. Li soti nan nan seksyon. Nou pap fè sa. Kote n depoze plent lan?
Grèf, pakè oubyen ki kote? Non men kote n soti a la ou wè l sa vle di plent lan depoze yon kote pou komisè gouvènman an jwenn li dirèk. Rony Timothé, E di. E pa mwen sèlman pou n poze kesyon non. Lè n fin la fò n al mande komisè gouvènman an kisa l ap fè a plent sa a. M pa vrèman yon jiris non men m konn tande lè jiris yo ap pale. Yo toujou di yon komisè gouvènman se avoka sosyete a. Sa vle di li avoka m, li avoka moun ki viktim, li avoka nou menm ki nan lari an. Sa vle di nan bon lojik komisè gouvènman nou pral ale nan kiyès ki ki te nome l. Men si ki responsablite lap pran pou sosyete li se defansè yo a. Jodi an lajistis gen pou devwa fè la diferans. Paske sak pase a la son bagay ki grav pou sa pa rive okenn lòt nèg ki sou pouvwa a ankò. E pa menm jistis sa nap di ke Jovenel kraze a? Jodi an lè n pale de jistis Jovenel kraze a, si Jovenel pat kraze jistis nou pa tap vin la vin mande jistis pou li non. Fò nou klè nan sa wi. Men jodi an tou fò n fè yon presyon sou aparèy sila. Nou kapab di Ajis pa bon, men gen anpil jij nan sistèm nan nou konnen ki se dèzòm serye, ki se dèzòm onèt, nou pa gen twòp bagay pou repwoche yo non. Jodi an si nèg serye yo di y ap pran lajistis nan, enben y ap mennen l nan direksyon yo vle mennen l lan, m ba w garanti l ap bay rezilta.